Kat pis se konbyen? Mil, de mil, twa mil, sen mil, sèt mil, sèt mil senk san. Shit man! Yèswa m fè baay man!

Kisa? Lanmò menm m pa ganyen m pa tray ou. Si m te gen m tap jere ou. Bro, kisa?
Kèt mesye, sa m pral fè menm? Men konnya m te gen lajan m. Pa gen pwoblèm.
Antouka, m panse ke m ka fè pwomès la. Otomatikman, yo lage l. M ap mete sa klè antre nou ke relasyon mwen avè l la fini. E pou nou eseye konstwi relasyon pa nou. Alors, ça te va? Sa m va.
Bon, jodi a m gen yon desizyon m ap pran ansanm avè w. M pa konnen ki sa mesye yo ap fè, men m te gentan pale ansanm avèk yo, m pral repale avèk yo ankò. M pa konnen, men mwen menm m gentan gen desizyon m. Paske, m wè ke fanm ou pa bezwen w vrèman. Yo pa janm rele pou ou, e kòmsi se yon moun ki te mèt te mouri, yo pa menm kè de ou menm. Men ou konn kisa k plis touche m nan istwa a? Se paske m wè ou fè sa e par amour, ou fè l pou yon moun ke w renmen. Bon, m pap di ke se premye fwa m wè yon bagay konsa men m ka di w se premyè fwa m santi yon bagay konsa paske Dat map kidnape moun, dat map kenbe moun la se premyè fwa m rive nan nivo sa, m santi m jan m santi m nan. Ou gentan konnen se reprezante ou pat reprezante devan devan manman Kenly kounya la si tout fra ok ok pou pi byen konprann m bezwen pou banm de de de de mo kle de pawòl sa vle di pawòl ki lou ki gen pwa ki gen fòs ou wè sa m di w la Pou si yon, si tout fwa, Manman Kenly pa ta dakò, pou m konn kijan pou m reponn li. Yon lòt ankò, si l dakò, pou m konn kijan, ki repons pou m ka ba li.
Ooh Bla Kote ou pral wè chèn bè konsa a? Ebyen se gwo se yon gwo moun nou pral resevwa Epi ki moun ki te konsa mi mwen menm? Al ouvri baryè lan pou menaj Kenny an tanpri.

Stella ou konnen m renmen w anpil m pral eseye fè tout kontak tout tchèk m genyen pou m eseye fè lagel pou ou m pral fè tout monte desann tout sakrifis pou ou pou m ka fè lagel. Men Stella, si m ta fin fè tout kontak sa yo, m fin fè tout monte desann sa yo, ou pa ta renmen ansanm avè m, m ap lage tout dosye nan men Bondye. Pase Bondye ap wè, se ou k pa bon moun nan e ou k gen move kè. Pase m pa vle fin fè tout sakrifis sa yo pou m lage mennaj ou, aprè, men menm pou m pa jwenn bon rezilta.

Pi gwo pwoblèm m vin gen aktyèlman la, m pa konnen ki jan manman Kenley pral konsevwa bagay sa yo. Men pou frè m gentan konnen m ap fre, m gentan konnen m ap byen reprezante. Pase rad yo, depi sou jan m wè yo nan pandri an, nan pandri m pa konnen, nan bagay makèt lan, m gentan wè m ap fre, m ap bèl. Ou wè sa m di w la? Men kounye a la, m bezwen. Pou m di w bagay, Kenley konnen w vin la? O!
Patap janm oze di kenly yon bagay konsa mezanmi ou dòli ou gentan konn kiyès ki kenly an deja patap janm dil yon bagay konsa kounya la mwen men sa men rezon vrèman rezon fèm plis vin la m bezwen pa egzanp ou gentan konnen se reprezante wap reprezante devan devan manman kenly kounya la. Si tout fra. Ok, ok. Pou pi byen konprann, m bezwen pou banm de, de, de, de mo kle. De pawòl. Sa vle di, pawòl ki lou, ki gen pwa, ki gen fòs. Wè sa m di w la? Pou si, yon. Si tout fra. Manman Kenly. Pa ta dakò. Pou m konn kijan pou m reponn li. Yon lòt ankò. Si l dakò. Pou m konn kijan. Ki repons pou m ka ba li. E pou tèt sam plis vin la pase ah ou konn ew pwofesè ew kap gidem sa vle di se sèl espwa mwen gen la poum ka poum ka jwenn rès reyisit mwen an. Humm sa w vle m di w la konpè map di w kisa pou di siw bon ya sim bon yonn tou sim pa bon poum konn sa poum di ya.

E pou nou eseye konstwi relasyon pa nou? Alò, sa te va? Sa m va. Byen jwe. Mèsi. Bon, m panse ke m gen 2, 3 bagay m ap jere anndan an. Deja m te kòmanse fè de kontak pou te ka lage l. Mwen poko abouti avèk anyen. E map fè kontak toujou pou mwen sim ka jere sa. Kontak ak kiyès? Talè ou di wap fè kontak. Kiyès kap fè kontak sa yo?
M pa panse se de moun ke ou konnen non.

Se pou w ka ban m yon ti limyè de bagay yo. Imajine w tou dènyèman ou ban m yon misyon, ou pa janm di m anyen ankò. E lòt ti zagribay la k anndan an, jan m wè a, jan w pale avèk nou, ou fè nou konprann li pa kanpe sou anyen, pa gen kòb k ap tonbe. Imajine w nou bezwen kòb e nou gen yon pakèt bagay nou bezwen nan baz la. Si gen yon afwontman. Ok, si yo atake nou, kijan n ap fè defann nou? Imajine w te di konsa, fòk nou ranfòse baz la, fòk baz la grandi. Men konsa konsa, bagay yo p ap ka fèt. Fòk gen kòb.
Monchè, ou pa gen okenn ide de kan sa w ap mete kanpe a? Ou pa gen okenn ide de sa m t ap regle? Se jis yon revanj nou te bezwen tire. Bon, daprè mwen nou pa bezwen fè kidnaping ankò, pran moun, bat moun, nou pa bezwen fè bagay sa yo ankò, daprè mwen. Yo frè, kounye a nou konprann sa m t ap di nan baz la. Sa vle di, ou wè pwoblèm pa nou l pa pwoblèm pa bòs la. Nou nan lari a se nou k pou pwoteje tèt nou. Ou wè jan bòs la kanpe kounye a. E pa vre ditou!
Si nou te antre ansanm kounya m gentan ba nou yon ide n ka nan nou ka kanpe ansanm kounya nou ka pa vle kontinye epi nou pa kontinye tou epi tcha. Boss la pale avem kijan de revanj ou vle tire menm. Kot sa ou paka konprann la menm. Sa vle di boss la di yon bagay ou oblije ap pèsiste toujou ou bezwen konprann yon lòt bagay. Bagay sa ou poko bagay non.

Ou kontan paske ou fè pati fanmi an, like ou te, ou te, ou te nan kay la, ou te, men w pa t nan fanmi an, but kounye a w anndan fanmi an, sa fè w plezi, epi w ap felisite l pou bèl pitit fi l ba ou a. Ah pitit la bèl vre wi.
Sa, sa bèl wi. Epi w ap pwomèt li, w ap, w ap fè, fè l bèl ti pwomès kòman w ap yakin li, w ap ba l bèl ti pa. Pa gen mennaj lan menm.
Jezu!

Sak gen la?
Avanse non men, sot nan solèy la. Sak gen? Koman w ye menm? Nou poze la wi.
Sa gen yon dan konsa? Kijan bouda pou m te ye? Ah monchè pozo pozo pozo, ann pale. M sou dil wi, sak pase ou pa renmen m?
Kounya se fanm ki koz ak gason? 2023 k pral antre la wi baz, m selibatè wi. Ki mele bouda m, mwen menm m pa gen yon m selibatè pal. Ann poze baz.
Sòf sak pase? Sak pase m prese papa. Ey yo min sak pase? Ou pa wè kiyès wap pale an? Eske pa wè? Eske pa wè? Mistè Roody!
Gad yon istwa yap pale avm enben ale non. Mistè Roody! Ale rele moun wap rele a non sa vle di wap fè moun pou mwen baz? Ale non epa ale wap ale? M pa prese non m pa. M fò valon grenn bal. Sa ou sòti? Mennaj m bezwen, m sipoze gen mari, m sipoze gen mennaj. E anvan 2023 antre, m pa sipoze rete selibatè baz. Chak jou la a, m vin kanpe la nou fè kòmsi nou pa wè m. Enbyen ale nou, e pa ale w ta prale? Kounye a se nan goumen pou moun gen mennaj. Yo te di nou gason pral ra, nou pa t kwè. Sa k pase? Koze avè m, koze avè m, koutize m baz.
Kòman w ye? M anfòm.
Ou wè m anfòm? M pa tro fò nan koze ak fi non. Yo baz mete may pou m reponn ou menaj kounya. Ou wè jodi an M pa vin fè moun yo kouri la non Bagay la pral grav wi Ekoute. E
M pa fò. Fò va yon grenn bal pito. Non map koze avèw wi. E e e Kòm Kòm vous êtes amoureuse. M pa renmen stil dekoutize sa yo on lòt fason.
Koze gen isi Shit M santi boudam ap tranble. M ta panse se ranse map ranse non nèg. Retire djòl la sou mwen. Ou tankou se lalin ak solèy. Kounye a pandan map pase m wè w gen je tamaren. Zòrèy wouje nwa bouda nwè. Yes. An palan de sa ok, m reponn ou menaj jodi an. Ou pral banm yon ti souse. Kèt. Rèd rèd rèd bèt lan. Ok. Rèd rèd rèd.
Sak pase?
Wap fèl ou pap fèl?
Mister ou di. Shit man. Eske wap fè moun vini vin nan ok zanm lan pè? Mete l anndan? Yon ti souse m bezwen baz anvan nou ale. E non pa m se Cheslèn. E ou? Mwen souche a.
Gade misye sou pwen dan. Yo men, m pap pèdi m fè w gade kadav ou atè a non baz. Epi m vire bouda m m ale wi. Sitou nou tou pa gen sekirite deja. W ap fè l oubyen w p ap fè l? M ap fè l.
Epi? Nan lari a nou pa menm lè. Kote pou nou te fè l?
Ann avanse nan kwen an. Kanpe la. Ou poko gen desizyon toujou? Wi. Anbyen fè l.
Yo men, misye fè m pale anpil. Ale non vakabon.